Devlòpman. Se Doktè Eliot Pierre, men ti koze popilasyon ak devlòpman, se espas aktyalite, kòmantè, refleksyon epi ti konsèy sou sa ki gen awè ak kestyon popilasyon ak devlòpman. Paske ou konnen li enpòtan pou ou konnen e pou ou gade kòman popilasyon w ap evolye E sa kapab pèmèt ou planifye pou devlòpman paske pa gen nasyon ki devlope si l pa aprann konprann kòman popilasyon l ye, kòman popilasyon l ye jounen jodi a e kòman li pral vini par la suite. Se sa k fè yo gen sa yo rele des projections de population e se sa n pral wè jounen jodi an. Pwojeksyon ke Nasyonzini, 2024, te fè sou popilasyon nan mond nan. Ensi menm lè gen pwojeksyon pou popilasyon mondyal la an jeneral, ou kapab fè l tou pou lokalite kote w ap viv la, pou peyi pa w la. Ensi chak lè dirijan yo yo konprann evolisyon popilasyon yo, li pi fasil pou yo ka planifye pou popilasyon sa. E se youn nan feblès ke n gen an Ayiti, Dirijan n yo pa prevwa, yo pa gen des plans pour des années car popilasyon yo, yo pa rete statik, popilasyon yo pa rete menm jan l te ye a. Pa bliye ke kesyon demografi yo, yo enpòtan paske yon popilasyon li menm l ap modifye. Li pa rete menm jan an e w ap wè de domèn, de kote ki jwe sou yon popilasyon, ann pale sou efektif popilasyon an, sou kantite moun moun yo ye. Pa egzanp, ou gen jan moun yo ap mouri, sa yo rele mòtalite, anben plis yo moun yo mouri se nòmal ke sa ka redui sou kantite popilasyon e sa ou ka fè anpil etid sou kesyon mòtalite, kòman moun yo ap mouri, poukisa y ap mouri, tout sa ka ede w konprann Sosyete kote w ap viv la ede l devlope. Kòman moun y ap fè timoun? Poukisa y ap fè anpil timoun? Poukisa y ap fè mwens timoun? E ki enfliyans, ki konsekans ke anpil timoun nan genyen oubyen mwens timoun nan genyen pou byennèt popilasyon? Pa bliye lè n ap pale de devlòpman nou menm nou wè le bonheur, le bien-être de la population à tous les niveaux dekri pou nou menm sa n rele devlòpman ki son bagay ki nòmal epi ou wè kesyon vwayaj yo tou kesyon migrasyon yo moun kap kite peyi antre nan de peyi migrasyon emigrasyon tout sa yo jwe sou popilasyon an sou efektif popilasyon poukisa moun yo ap kite peyi a poukisa moun yo rete poukisa yo vini son peyi ki atraktif oubyen son peyi ki pa atraktif Poukisa e kòman w ka jwe sou levye sa a pou w pèmèt ke peyi a yo wè l pi byen, pou w pèmèt ke peyi a li menm li atenn le devlòpman? Wè tout paramèt sa yo e si yon peyi e tout moun k ap planifye devlòpman nan peyi anben sipoze gen ide sou popilasyon, sipoze konnen popilasyon yo, konprann kòman popilasyon an li menm l ap modifye, kòman popilasyon an li menm l ap evolye e sa ap pèmèt devlòpman. Donk pwojeksyon pou popilasyon mondyal la ke Nasyonzini fèt, Nasyonzini fè, yo wè ke popilasyon mondyal la kontinye ap ogmante, men jan y ape ogmante a, li varye de yon rejyon a yon lòt Donk sa vle di, an jeneral popilasyon mondyal la nan monn nan ap kontinye ap ogmante, men sètènman li varye don kote a yon lòt, don zòn a yon lòt. Pa egzanp popilasyon Afrik sibsaharyèn nan li dwe ogmante de twa ka disi 2050, alò ke popilasyon Ewòp, Amerik di Nò yo, yo menm anben y ap wè ke popilasyon yo prèske rete menm jan. Donk s on gwo diferans ke l ye selon rejyon ke w ye nan mond lan sou ogmantasyon popilasyon an. Fanm yo gen mwens timoun, sa vle di lè w fè yon total dan lansanm w ap wè ke medam yo gen mwens timoun, y ap fè mwens timoun. Men kanmenm gon seri de kote nan mond lan anben li toujou rete ke moun ya fè plis timoun, medam yo fè plis timoun. Se sa yo rele fekondite. Jodi an de tyè popilasyon nan mond lan viv nan peyi oubyen nan rejyon kote fekondite an, to de fekondite an li pi piti ke 2 pwen 1. Sa vle di, medam yo ki fè an mwayèn 2 timoun pa fanm. 2.1, Donk li lejèman siperyè a 2. Jan moun yo fè timoun nan, li rete an mwayèn siperyè a nivo sa a, pa egzanp, ann Afrik sibsaharyèn, Ok. Nou di ke 2 tyè de popilasyon mondyal la ap viv kote medam yo fè an mwayèn 2.1 timoun. An 2024, fekondite sa a, oubyen kantite jan medam yo fè timoun nan, li rete siperyè a nivo sa a an Afrik sibsaharyèn, kote ke li a 4.3 Timoun pou par medam. An mwayèn. An Oseani, menm lè nou kapab retire Ostrali ak Nouvèl Zelann, kote ke to a se 3 timoun ke li ye pa fanm yo, men an Afrik di Nò e an Azi Oksidantal se 2.7

Men, bon, genyen moun ki nan peyi ki pi pòv yo ki viv ankò sèt ane mwens ke jan li ye, ke mwayèn nan ye dan lemonn. Lè yo di mwayèn nan, se lè yo fè mwayèn nan, lè yo konbine tout peyi ansanm, yo gon mwayèn. Donk, an mwayèn, moun yo viv pi lontan, men sepandan w ap wè ke gen anpil peyi kote ke, anben, moun yo viv sèt an de mwens Ke mwayèn nan kote ke moun yo viv mwen lontan. Se sa nou rele esperans de vi a la nesans lan. Esperans de vi an li pase de 64, 64 an an 1990, sa nan pale de mwayèn mondyal la, a 73 an an 2024. Li sipoze ogmante pou li va 77 an 2050. Sa vle di 77 an ke mwayèn mondyal la moun yo ka viv esperans de vi yo ka ye. Eka antre peyi yo la pe redwi seryezman. Wè, menm si li toujou ekar nan, li toujou la. An 2024, esperans de vi a la nesans lan nan peyi ki mwens avanse yo gen reta de 7 an pa rapò a mwayèn mondyal la. N ap tou raple w ke an Ayiti, selon dènye etid ki mennen yo, montre ke nou gen yon esperans de vi ki an mwayèn de 62 zan. Se pou peyi Dayiti. Pa bliye ke popilasyon mondyal lan lape vyeyi tou, moun yo, moun ki gen plis ke 65 an yo, yap konstitye gwoup daj k ap ogmante plis dan lemond. Disi dezyèm mwatye ane 70 yo, kantite moun aje de 65 kan ou plis, anben y ap atenn 2 pwen 2 milya e ape depase moun kantite moun ki gen mwens ke 18 an yo. Donk ou konprann trè byen ke ou gen yon popilasyon mondyal kap vyeyi plis esperans de vi yo ap ogmante, mwayèn nan ap ogmante, se nòmal ke wap genyen anfèt plis moun ki aje e ou wè ke an 2070 yo pwojte, paske sa se pwojeksyon, ou wè se estimasyon ki fèt pou dè zane kap vini, enben se Nasyonzini ki fèl ki montre ke enben moun aje yo yap depase Timoun ki gen mwens ke 18 an yo. E ou genyen yon kantite de peyi k ap genyen, ki wè popilasyon yo ape diminye tou. De plis an plis de peyi ap wè popilasyon yo diminye paske ou konnen de plis an pli medam yo ap fè mwens timoun. E pafwa tou gen de peyi kote gen plis moun k ap kite yo. Sa rele emigrasyon. Moun kite peyi sa yo. Donk. Sa vle di popilasyon ap diminye. An 2024, se 61 peyi ki nan ka sa a. Pa egzanp, Lachin, Japon, Larisi. Popilasyon peyi sa yo, y ap diminye de 14 pousan disi 2054. Anben, bès peyi ki fè pi gwo bès nan kantite moun ke yo genyen an, ke y ap tann se Albani, Bosni Erzegovin, Lityani, ak Moldavi si kantite mouvman akoz de anpil moun kap kite peyi sa yo, sa nou rele emigrasyon, epi tou kantite timoun ke medam yo ap fè ap bese. Donk moun ap kite peyi a epi kantite timoun medam yo ap fè a yap diminye tou donk sa ou wè ke lape ogmante Nou kapab di, chute de popilasyon nan peyi sa a. An Chin, popilasyon an dwe diminye de 200 milyon, swa prè de 14 pousan ant 2024 e 2054. An End, popilasyon an dwe ogmante dotans dan la menm peryòd. Anben, End li menm, pou li menm popilasyon li ap ogmante, e lap konsolide premyè plas paske se Lend pou lenstan ki gen premye plas nan pi gwo popilasyon nan mond lan. Nap wè ke kesyon migrasyon moun kap kite peyi yo, enben ou vin konsidere l plis nan evolisyon popilasyon nan sèten peyi, dan 50 peyi imigrasyon moun kap rantre nan peyi sa yo lap diminye, wè. E sa ki fè ke anben l ap bay yon gwo kout pous a de popilasyon ki t ap diminye epi yo wè gen anpil imigran, gen moun k ap vini. Dayè peyi sa yo kantite timoun medam y ap fè yo bese e yo popilasyon ap vyeyi. Wè sòld migratwa sa vle di lè l pozitif sa vle di lè gen plis moun k ap rantre Anndan peyi a, plis moun ki rantre. Donk sa sa yo rele solde migratoire. Ben li kapab konpanse, nou ta kapab di, yon solde natirèl ki negatif. Solde natirèl la, sa vle di ou gen mwen plis moun k ap mouri e gen mwens moun k ap fèt. Donk si gen plis moun k ap mouri, mwens moun k ap fèt, anben lè gen plis moun ki vin rantre, ki soti deyò, ki rantre, anben sa kapab fè peyi a kenbe kanmenm Yon sètèn stabilite tankou ka sa l ye nan plizyè peyi ann Ewòp, men pa sèlman ann Ewòp kanmenm. Sèten peyi tankou Ostrali, Chili, Japon, Larisi, Etazini tou, Kanada nan nan sitiyasyon sa a. Annefè, sou 50 peyi Kote imigrasyon an jwe wòl sa, plu de la mwatye yo sitiye yo dan dè rejyon ki pa sèlman Ewòp, nou sot site ki kote ke w jwenn sitiyasyon sa a tou, n ap pale de Larisi, Etazini, Kanada, eta Gòlf yo, Chili, Ostrali. Donk emigrasyon moun k ap kite, li enfliyanse, li pa enfliyanse an jeneral ke Tou piti popilasyon de peyi kote moun sa yo ape kite. Donk sa vle di lè moun yo kite peyi yo, w ap wè ke sa pa modifye twòp sitiyasyon nan peyi kote yo kite yo. Men nan 14 peyi ki deja moun yo deja pa fanpil timoun deja, anben li ka kontribye. grandman a diminye popilasyon peyi sa yo nan pwochèn dizan kape vini la yo. Vwala donk, se pwojeksyon ki fèt an gwo, an jeneral, sou lapopilasyon mondyal e se Nasyonzini Ki fè li e nou wè kòman evolisyon popilasyon an ye, ka nou toujou di ou li enpòtan pou konnen kòman popilasyon yo ap evolye. Sa se mond lan kap evolye, donk ke Nasyon Zini ap chèche eksplikasyon sou mond lan e ou pral wè ke ou kapab fè l pou peyi pa w tou, ou dwe fè l pou peyi pa w paske tout peyi ki rèspèkte tèt yo, ben yo analize, yo konprann kòman popilasyon ap evolye paske chif sa yo, efektif popilasyon an, chif ki lye a jan moun ap mouri, jan moun ap fè timoun, jan moun ap vwayaje, anben ou kapab jwe sou yo si w ap planifye devlòpman peyi w. Ou jwe sou yo selon sa ke peyi w li mande. Li ekstrèmeman enpòtan pou n fè sa, tankou yon peyi tankou peyi Dayiti, si n te vrèman reflechi sou kesyon popilasyon an, si n te vrèman fè pwojeksyon, planifye selon evolisyon popilasyon an, petèt ke nou t ap ka modifye kesyon an selon jan n vle a. Wè, si n vle gen mwens moun, nou ta kapab modifye l. Donk, politik sa yo, se de politik ki fèt alontèm. Ou pran tan pou fè yo, men fòk gen moun k ap reflechi Sou kestyon sa yo pou kapab, tankou nou di w, veritab objektif la se vize bonè, sa n rele devlòpman, ki pa yon devlòpman pou yon ti bout tan, men yon devlòpman dirab. Ala donk madam mesye, nou te kontan avèk ou jounen jodi an. Pa bliye se Doktè Pierre Illiod. Se te ti koze popilasyon ak devlòpman. Pa bliye nap mande w pou w ka abòne epi pataje emisyon sa pou plis moun kapab tande paske ti pawòl sa yo yo eklere lespri w yo pèmèt ou plis konprann reyalite a sitou Ou kapab konprann kote kesyon soudevlòpman an li menm li soti.
Pa bliye pwen de kontak la se 37 74 94 16. Epi n ape di w